Medam e mesye bonswa, m salye nou tout, jodi a nou pral pale de yon lòt òganizasyon ankò ok, se yon òganizasyon ki preske pa menm jan, alò li preske nan menm karaktè avèk. Premye video ke m te fè a. Ok lè m te pale de forum ekonomik mondyal bon jodi a nou pral pale de OMS ki se loganizasyon de la loganizasyon mondyal de la sante ok donk ki sa l ye egzakteman OMS se yon Enstitisyon ok espesyalize e yon yon anbranchman anndan Nasyon Zini. Men li menm li spesyalize l nan lasante dan le mond. Ok se yon òganizasyon ki pran nesans an 1948 e li gen kòm direktè jeneral Tedros Adhanom. Li genyen 194 peyi manb e ladann yo menm yo vle adrese pwoblèm sante tout moun genyen irespektiv a jan, relijyon, nasyonalite, opinyon politik, stati sosyal ou ekonomik ou. Ok so yo vle promouvwa swen de sante fizik, mantal, kalite sitou pou moun demini oubyen moun kap viv nan peyi tyè mond yo. E anpil fwa kalite sante moun sa yo oubyen swen de sante moun sa yo jwenn yo totalman diferan avèk peyi ki devlope yo deja. Objektif pa yo ke yo di ke yo genyen, sa ki konsène yo se pou yo kapab pwomouvwa swen de kalite, sitou nan peyi ki pi devlope yo. Donk, òganizasyon sa, e jan m t ap di l la, li a karaktè menm jan avèk Fowòm Ekonomik Mondyal, paske li gen alatèt li de dirijan ki pa genyen de sipò demokratik, men sepandan yo gen anpil pouvwa, yo gen anpil enfliyans, ok, yo genyen de aktè kle ki finanse yo, alò se yon òganizasyon e y ap bezwen donatè de tanzantan, donk youn nan aktè prensipal. ki finanse yo se fondasyon sa a ki rele Bill e Melinda Gates Foundation ou byen fondasyon. Se òganizasyon Bill Gates avèk madanm li, jan nou ka wè l nan non an. Ok, e yo se dezyèm pi gwo finansye òganizasyon sa a. E pou moun ki vrèman fè rechèch petèt yo ka konn sa, sa ka rive pou w pa konnen l, men li enpòtan kanmenm pou w konnen ke Bill Gates li genyen, li te genyen deja ok patant sou kèk m te ka di konpozan chimik ki vin bay vaksen kontre kowona n ap wè jounen jodi yo. Ok donk vaksen ke yo ap pede ban nou yo Bill Gates li menm li te gentan gen patant ok li gentan posede nan men l patant de konpozan chimik sa yo ki pwal ba ou e kòm si m te ka di son resèt ke li ye li gen resèt piki a menm ok epi resèt sa li menm li gen patant li. Li legalize l, paske se li vin avè l, paske Bill Gates se yon moun ki ase rich, li kapab anplwaye dè syantifik ok nan tout domèn ke li vle pou travay pou li e ede l chèche resèt sa a, yo mete ansanm ok, yo kapab vini avèk vaksen kont kowona pou moun nan. Donk, ankò yon fwa Bill Gates se youn nan. Men fondasyon l lan se youn nan prensipal oubyen dezyèm pi gwo finansye fondasyon sa oubyen òganizasyon mondyal de la sante. Sa se trè, se yon enfòmasyon ki trè enpòtan pou nou konnen paske e gen de bagay k ap pase fòk nou konnen yo. Ok, jiska prezan, Nap pale de òganizasyon sa. E òganizasyon sa li genyen plizyè lòt finansye pami nan yo Lèzetazini, Lalmay ok e tan dot ankò. Men youn nan pwen ki pi enpòtan m vle vin avèl ki dirèkteman relye avèk òganizasyon sa. Òganizasyon sa li genyen yon. akò entènasyonal ke l mete sou pye ki rele trete entènasyonal pandemik e trete sa ki sa l la pou l fè se pou l reyini tout peyi Paske l gen 194 manb. Ok, gen yon vòt k ap fèt sou trete sa pou peyi yo asepte, ok, antann yo antre yo, ansanm avèk òganizasyon sa, ok, pou yo tout vote, pou yo kapab antann yo, pou yo bay responsablite a òganizasyon sa lè genyen yon pandemi. Ok. Nou konnen nou sot eksperimante yon pandemi deja avèk korona. So, korona li menm, lè l vin yon pandemi, li pran majorite moun, m te ka di konsa, pa sipriz. Ok, e gouvèneman yo, se pa tout vreman ki te getan prepare pou yon pandemi. Ok dayè e yo pat vrèman konnen ki jan sa ta pral pase. Donk sa k vin pase le fèt ke nou pat prepare yo jije ke nou pat prepare yo menm yo pran inisyativ yo mete sou pye yon gwoup ok pou jere sa nenpòt lè ta gen yon lòt pandemi avèk yon lòt viris oubyen maladi kèlkonk. Men sepandan, gravite potansyèl yon pandemi ki ka gen dans le futur, li pa vrèman baze sou, kijan m te ka di sa, sou jan maladi a. Grav, ou konprann? Li pa vrèman baze sou anplè maladi a, tankou si son maladi ki vrèman trè kontajyez oubyen li ka tiye moun, ou konprann, oubyen ki sevè, ou konprann, li pa vrèman baze sou sa pou yo pran yon desizyon. Sa vle di yo pa p baze sou sa pou yo pran yon desizyon, pou yo konnen si y ap deklare l, pou yo di l se yon pandemi ou pa. Ok? Men. Lè maladi a vini, yo menm se sou nonb moun ki genyen l ke yo pral konte anvan ke yo deklare l se yon pandemi. Men youn nan bagay ki pi enpòtan pou konnen nan sans sa, se ke lè yo deklare l se yon pandemi, se yo menm ki deklare l. Sa vle di tou yo menm yo defini kòm Òganizasyon Mondyal de la Sante, ki se yon gwoup spesyalize pou ede tout moun nan ka sa a. Yo menm ki spesyalize nan bwen sa a, yo kapab dirèkteman enfliyanse ni gouvènman pa w la, ni ou menm a fè dè chwa pou swadizan stope maladi sa a e pou yo gen kontwòl li an ajisan e an pwenan dè desizyon ki sevè kont maladi sa a e sesi sa enplike tout sòt de desizyon ki nesesè menm si sa ta vle di Pou remèt moun sa yo dwa lejitim ki asire pa konstitisyon ki nan peyi w la, ok, pou yo kapab rive a yon solisyon pou maladi sa a oubyen pandemi an. Donk, an gwo se sa. Yon gwoup moun ki konnen ki se ekspè nan la sante, si an di konsa ke pa egzanp m fon video sou maladi sa e ke ki gen anpil rimè dèyè l deja se se te viris bouton makak la, an di viris bouton makak la ta tounen yon pandemi konprann sa vle di yo pral fèmen tout bagay. Ok donk nou chak nan mond lan pral oblije tounen nan kondisyon ke nou te ye men lè ke nou te nan an pandemi e konfinman pou korona e sepandan sèt fwa si li pral petèt bokou pli sevè bokou pli di ou konprann gen dwa gen plis restriksyon akoz de òganizasyon sa. Paske òganizasyon sa li menm avèk trete sa ke yo pral siyen, ke y ap siyen la, si peyi pa w kote w ap viv lan siyen li, sa vle di li bay òganizasyon sa otorite pou l egzèse menm otorite ke gouvènman pa w la ta pap te ka genyen pou l fè ou oubyen pou l ti aske ke ou obeyi avèk tout règle sanitè yo dan le but pou kanpe ok maladi sa ou byen virus sa pou l pa pwopaje plis youn nan danje ki gen nan bagay sa m kwè nou menm ki vwèman prete atansyon petèt nou gen tan wè l deja se ke Yon group de moun pa pa bliye ke se peyi w la ka fè pati de òganizasyon men sepandan yon group de moun ki demokratikman pa bezwen oken pwovizyon politik ke ou menm ou ta sipoze ba yo ok li ta sipoze eli e kiyès ki pou ta vote yo se ou menm yo pa bezwen oken apui. demokratik pou yo pran de desizyon ki ta menm ta vle di li kapab entèfere nan dwa konstitisyonèl ou. Se youn nan danje ki genyen. Sa vle di ou pral avègleman obeyi yon gwoup de moun ki ekspè nan pwoblèm nan jis paske yo fè w konnen ke w ap safe oubyen w ap an sekirite, y ap pran swen w. oubyen yo pa vle w pwopaje maladi a. Si w ta genyen l, bon menm si w pa genyen l, se menm jan avèk kowona lè yo t ap fòse tout moun mete mask, lè yo t ap fòse tout moun rete a distans, lè yo t ap fòse tout moun pran vaksen, se menm bagay la. E petèt, pa rapò avèk òganizasyon sa, si gouvènman pa w la te gen de, e te vrèman pa t vle pouse w twòp, m garanti w ke si gen yon lòt pandemi òganizasyon sa, li gen dwa ti aske li gen yon apwòch ki bokou pli sevè fas a popilasyon ki anfas li an, nan kèlkeswa peyi ke li ye. Donk, disi Me 2024, moun sa yo, yo genyen pou yo vote, oubyen 194 peyi sa yo, yo genyen pou yo vote an mas si yo an favè ou pa. Ok? Si yo an favè ou pa, yo kapab enplemante sa m ap di w la. Trete pandemi. entènasyonal sa. Donk sa pral vin pase, yon fwa ke yo siyen trete sa, yo di yo dakò pou yo bay ou yo pataje pouvwa demokratik yo avèk òganizasyon sa, tout sa m sot eksplike la yo, yo pral antre an evidans. Donk se yon sinyati ki pral di ke ok m dakò. Ou kapab gen kontwòl mwen. Chak lè gon pandemi oubyen gon maladi kontajyez ki on ti jan m te ka di a lechèl entènasyonal. Ok, se sa k pral fèt. Donk, anpil restriksyon, ou gendwa pa ka vwayaje. Yo gen dwa limite nan anpil bagay, men sa yo di pou fè, se li pou fè. Men akoz ke se ekspè yo ye, se yo k pral detèmine pou konbyen tan pandemi sa ap dire e jiska ki limit yo pwale pou yo kontwole ou sou pretèks ke se maladi a y ap pwoteje ou e pwoteje lemond kont. Ok. Donk, m swete nou konprann aspè sa a byen. Men jiska prezan, n ap swiv dewoulman bagay la. Etazini, pi fò peyi ewopeyen yo gentan vote pou. Sa vle di, yo pa gen pwoblèm avèk sa. Men sepandan, gen, gen, gen le Brezil. ki pa asepte e tout alò majorite ok grand majorite peyi nan kontinan afriken yo yo pa dakò yo vote kontre trete sa ok jodia an dènye nouvèl ki soti sou sa se ke lafrik rejte trete sa to kisa sa vle di pou nou menm. k ap viv ann Ayiti, k ap viv nan tout lòt peyi yo, ou gen yon dwa, ou gen yon kapasite pou w kapab adrese a dirijan peyi w yo. Swa w ekri yon lèt, swa w manifeste kont mouvman sa a. Paske se dwa w antanke èt imen ke w ap just ranmase l epi w bay moun. sa yo. E yn fwa ke w remèt dwa w, ou remèt dwa sa, ou pap janm ka rejwenn li ankò. Sou pretèks ke moun sa yo ap ede w viv pi an sekirite. Medam e mesye, mèsi anpil pou atansyon w. Se te video sa m te gen pou nou. Reflechi sou sa e randevou pou yon lòt videyo ankò. Mèsi.